E ban mwen ban mwen si m fèmen sa la nan li mwen pa. Ok ye ok ok nan mwen te l konsa la. Nap kitel konsa la. Bagay men bouche sa anmerdan wi. Eske nou tande mwen pandan ke map fè la wout la? Fèm konnen. Ase fèt la ouvè kote mnen la. Mba vle a fè gwo bouye. Fèm konnen si nou tande mwen. Mwen se zan sa ou vin la se se se pa de e kwa sa nou tande mwen ok wi nou tande ok mèsi viki marabou ki di nou tande mwen mezanmi. Kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye Joe Montana sa kap fèt wap fè bon travay sipòte Joe Montana e bagay nòmal mwen gen moun ki kòmanse ap voye mande m rekwès la m poko menm pale menm ret tann mwen so mwen gen kèk bagay kap pase sou Instagram nan bon map swiv byen ke m te toujou di nou sa ke mwen menm se pou sinema mwen la e m plis pale de feyton moun yo. Se pa sèlman lè gen zen nou menm nou kapab mete bouch men kanmenm fò nou fè travay ki poztif lan tou. Paske majorite medya se lè gon zen yo kouri envite yon moun, se lè gon zen yo kouri pale. But m remake e nan moman Fednel ap byen pase la, feyton ap byen mache, gen anpil moun kap chèche limyè. Gen mò vivan e yo pat janm pale de yo paske yo fè move chwa. Kounye a la yo mesye pran ti limyè anba Fednaelle. M pale avèk Fednaelle, m panse ke kounye a la, 2021 an pral fini la, li gen ase matirite, l aprann nan bouch gran, ke gen de erè ki te konn fèt lontan ki pap fèt ankò. Paske lè w jèn, ou pa gen matirite. Ou fè nenpòt erè e se nan erè ke ou aprann. Wi nan sinema nou leve avèk pakèt bon lòt ti jèn parèy nou, nou chak ap fè efò. Men gen yon bagay ki te pase, yo pa e yo pa mache. Li tap vrèman bèl pou wè tout aktris met tèt ansanm pou fon bagay. Nan e e pwodiksyon ameriken an, nan endistri ameriken an, wap wè vrèman vre yon pakèt bon aktris jwe ansanm. Sousèt yo zanmi epi aprè yo vire kò yo epi pa gen briganday. Men nou menm nan koutim ayisyen an wap gade vrèman vre Fednaelle ki te byen avèk yon pakèt bann moun lè gon ti pwoblèm yo pa antann yo, yo moute sou entènèt yo di betiz, yo joure, yo degrade, yo desann valè lòt. Lè ke ou son aktris. Afè w ap mache, ou pa sèlman gade vyouz yo, men ou gade entansyon fanatik yo. Mwen vin la men mwen wè Fednaelle lage yon feyton, m wè fanatik yo ki pèdi nwit, m wè manman pitit ki renmen Fednaelle pou kouraj li. M wè kounya la gen moun serye ki kòmanse ap track Fednaelle. Mwen menm gade kote m sòti, mwen vin sipòte Fednaelle pa bò isit. So kounya la, w ap gade Fednaelle kounya la ki pa nan ère negativite an. Li menm nap respire yon air positif. Kounya la nou beni paske nap wè lontan plis moun tap joure fednaelle e toujou zen men majorite moun ki fè zen ak fednaelle se son de moun ki te byen avèl ki te konn manje byen avèl. Banm yon ti pawòl de ayisyen. M se ayisyen tou. Ou wè lè nap viv ayiti yon peyi ki pa gen e. ki pa ba nou opòtinite pou n te fè ti lajan. Grasa YouTube n ap manyen ti lajan ameriken. Ayisyen pa janm vle wè byen pou ou. Ou mèt wè nou tou lè 2 gen yon chèn YouTube la. Pa m nan mache plis ke pa w la, Ayisyen gen tan rayi w. Sa vle di konsa ke pa p janm gen antant vrèman vre nan Sinema paske moun yo la e pou kras, e pou ti kòb manje. Si aktris sa ap mennen, menm lèl pran poz la ap griyen dan avèl, li pa vle wèl, paske li pral diw konsa ke bon, gade entèl jwenn opòtine, pousa se pa mwen ki pat jwenn li pito. Fòk nou fè trè trè atansyon avèk bagay sa yo. So, nan moman la, pou janm wè fanatik yo la, yo motive. Yap fè ti afè yo, yap sipòte, yo bay ti kòb yo, gen moun, ou konprann, kote yo jwenn, ou konprann, konbyen è de tan yo bat lòt bò pou yo voye ti kòb la. E moun ki bay yo se de moun ki lòt bò. Ayiti majorite moun yo pa gen kat de kredi, yo pa ka bay kòb konsa sou YouTube. Se etranje ki bay lajan. Lè yon etranje tire yon dola ameriken l voye sou bagay ou, fò w respekte sa. e remèsye yo paske nou travay trè di pou nou fè kòb la. Gade menm depi maten m nan lari. Lè ke ou son aktris tou, pandan feyton ap mache, ou pa sèlman wè mache an men ou gade nimewo, ou gade chif yo, ou gade kòman moun yo renmen ou, kòman moun yo ap gade ou, sipòte ou. Ou gon biznis. So gen moun Fednaelle te byen avèk yo. Fednaelle ta tounen byen avè yo, lap pèdi anpil fanatik, enkli mwen menm. Gen 5 moun la mwen menm. Si Fednaelle ta tounen nan pale avè yo, lap pèdi fanatik. 1, ou gen Westerlie. M pa konnen si Westerlie te konn kole bouda avèk Fedna el tanm si yo te byen eskize mwen yon fason de pale men wap wè Westerlie gen jalouzi ki monte l paske Fedna el ap mennen li fè tout bagay pou l ta eseye kraze Fedna el men fanatik Fedna el yo pi fò. Silans fednaelle sove l. Epa manti bagay yo la sou entènèt paske ke m ka eseye konprann yon medya ou ka gen yon avèk yon moun men lèl fè bon bagay la se pou di sa tou moman sa fednel gen yon bon feyton si vrèman vre ou te yon moun ki te rezone olye ke pou ta renmen moun fè lapè, men fò ta felisite moun nan pou bon travay lap fè. Men, yon moun ki fè yon feyton kap fawouchon yon lòt, pou jodi wap mande lapè? Yon moun ki byen avèk lenmi moun nan ki se Jenny Lhuilli, ap anmède l, byen avèk tout lenmi moun nan, nou bezwen lapè, nou serye? Oubyen nap pase tèt nou nan kaka paske nou paka pase m nan kaka? Gen moun lè yo bezwen manje w, yo bezwen ba w poud, yo bezwen tiye w. Se lapè yo mande. Manti pou yo ka detwi w pi rèd. Bagay sa a, li lè pou l fini. Nou pa bezwen bagay sa yo ankò. Chak aktris ret nan wòl yo, y ap travay. Nou pa bezwen moun k ap vin kole bounda sou Instagram nan, la my bestie, te gentan pran telefòn lòt al kare lòt. Nou pa bezwen malpwòpte sa yo ankò paske yo pa mache. Si nou tout te rete nan wòl nou te travay pou sinema pa tap gen zen. Ou ka byen avèk yon aktris men ou pa bezwen al lakay li pou ap manje yon plat diri. Ou pa bezwen al lakay moun nan pou lè ou nan fouk li lap trese chevew. Ou pa bezwen moun nan ap baw woulib. Paske nou menm ayisyen nou fè afè nou an ti zanmi, an ti kokorat, nou pa pwofesyonèl. Ti koz toujou gen zen. Paske tout moun sa yo la yo tout gen biznis pa yo. Y ap rayi ou si yo wè biznis pa w ap mache pi byen. Eske nou konprann mwen? Fè m konnen si m konprann. Paske la m ap byen pale la. Paske lojik m ap fè. Se bagay mwen wè sou Instagram map pale, e pa vi prive moun. So ou sèli se youn nan moun si Fednaelle ta vin okipe li byen zanmi li bagay sa yo, paske Westerlie bay tout moun ki lenmi Fednaelle entèvyou. Men li pa janm felisite. Kisa ki pase amitye Jenny Queen? avèk e Westerlie nan moman la. Se ke Westerlie ap kalifye Fednaelle de pa pwofesyonèl, m panse ke li menm li te gen dwa fè yon jan, bon, kòm li te re, bon, li byen, bon, m pa konn si li toujou byen avèk Jenny, men, m panse ke yo te ka pran lòt aktris yo, li trase yon egzanp, li fè yon bagay ki pi pwofesyonèl, li menm tou, nan yon sans tou, ya wè ke sa l ap di a gen yon verite nan, paske li menm, li vle chanjman. Eske chanjman se pou vin kole bounda paske m pa fè vyouz ankò, paske m bezwen limyè, m bezwen atansyon, paske Rosselin se yon moun depi l pa li bezwen atansyon l fon pale de Fednaelle. Sa se pa gen manti lan sa. Depi l bezwen atansyon, li wè oubyen li wè Fednaelle gon limyè, pou l ka pran yon ti kal limyè l fon pale de li. Nou menm, fòk nou mèyè kite, sis fò nou mèyè sispann mete sik sou kaka. E pa tout bagay moun di pou nou ba l valè, paske si moun nan fin mouri sou nèt la, kounye an se Fednaelle li ye. Li ka di yon pawòl nou tandel men nou pa bezwen ap fremi pou li, sispann mete suk sou kaka e konsa m pale menm. E konsa m pale. Men menm pale lyen ke la verite. Nan moman la m te lan JS ou tap kale kò nou. Nan moman m te lan JS m tap fè bon travay wi. Nan moman m te lan JS Ralph tap fon good job li te la pou sinema. e tout medya te kontan medya ki te kont fednaelle yo men kounye a la map sipote fednaelle kou nan ralph pap fè bon travay ankò map kraze sinema pa vre depi yon moun kanpe a fednaelle lap kraze sinema alòske se sèl fednaelle ki kanpe la kap travay pou sinema nan moman la m pa wè lòt ankò so depi yon moun wap apiye fednaelle ou vle avanse avè li ou te gentan ap fè yon move travay nan kominote a èske se fednaelle nou rayi. Yo rayi Fednaelle pou popilarite l. Fednaelle, ban mwen yon konsèy. Wè nan moman la ou sipoze pran men w e pa gade dèyè ankò ou ka mouri. Paske ayisyen sa yo ka touye w depi w wè moun nan egri pou vyouz ou l ap touye w. Pandan ke w Sendomeng w ap fè ti vi w, ou gen ti platfòm ou, ou fè ti pwodiksyon sou kote w ap fè sa ak jèn timoun sa yo, kenbe men avè w. Kounye se nouvo zanmi pou fè. Ou gen Ralph avè w la, nouvo zanmi ou la kap travay avè w kenbe men avè l, kenbe men avèk moun ki kap pote sipò pou ki vle avanse avè w. Men de kokorat sa yo, ti medam feyton sa yo, lè w wè wap byen pase yo vle vin pale de ou. Pa okipe yo, pa rete sou yo. E Fedlame yo. Rete nan wòl nou tou. Paske m panse ke nou pa pral bay moun sa yo vyouz. Tout moun ki pa vle Westerlie, ki pa ka bay Westerlie show, al sou YouTube mwen, swiv Ralph Douce show. Se sa pou nou fè. Nou pa bay kokorat vyouz ankò, se vin jwenn mwen. Paske w fè konnen ke men m ap chèche popilarite, so what? Men map chèche popilarite nan bon bagay pase lèm te a Jenny m patap chèche popilarite nan ou ralvan bagay m sonje kada te mete li mete foto mwen li di konsa ke men li papa apa w pè hahahaa men to a apa w pè oh ou te voye m monte oh wi westerlie menm menm se te bon zanmi mwen m pa konn westerlie m pa tande l ankò. Yo te bon zanmi mwen Stanley te ye. Stanley banm vag. Èske ou konprann? E, e, e, e, e pa de lòt ankò ki te, yo te rele m King. Mesye Ralph. Èske ou konprann? Se te gwo koze. Men kounye la m pa kab sipòte Fedner kounye pou n ap di m se mwen k ap mete divizyon. Se mwen k ap kraze sinema. Alòske lè n te gen n ap kole bouda m bat la. Se mwen ki te fè Christie joure avèk Milova ap di betiz sa yo, mwen kap krazel bèl kou langyèt, nenpòt moun ki ta monte sou rezo an ki di se mwen kap kraze sinema map fè yon bèl live, map site nonw, map rantre nan manmanw kòm malpwòpte, map blaze w kòm soumoun. Pase chyen tankou nou, nou tap fè kaka nan figi moun la nou vin mete lòd poun wè si nou te ka avanse, pa site nonm nan malpwòprete. Paske nou menm nou dèyè kras sou sou sou sou sou sou Instagram pou nal fè bagay sou YouTube poun fè kòb mwen menm vin la e verite m vin pale. Èske ou konprann? Dezyèm moun ankò Fednel pata sipoze nan pale avèl lap pèdi fanatik. Se Lion. Djo se dezyèm moun fednel pata sipoze nan granda avèl li mèt te vin mande padon kriye maten midi e swa li pa gen dwa janm byen a moun konsa paske lion te sòti pou te kraze karyèl sou entènèt se lion ki mete screen shot li menm avèk e ti linèt deyò pou te fè e fednel parèt lèd. M pa konnen nou menm, kòm yo di majorite ayisyen renmen manje bliye, m pa konnen si nou konn manje kaka, men gen de bagay nou pa sipoze bliye. Moun nan sòti pou l mete kan yo anba pye, pa gen griyen dan. Lyon se dezyèm moun, si Fednaelle ta vin antre nan sèk li ankò, l ap pèdi fanatik, l ap pèdi moun serye. Twazyèm moun ankò e Fednel pa ta sipoze byen avè l. Si l ta vin pale ou byen avè l, l ap pèdi fanat. Se Christy. Christy son moun sal li ye de tanperaman. Christy son fanm sal li ye. Èske ou konprann? Tande byen de tanperaman, Christie pa stab li jalou de tout moun li jalouse de tout moun depi moun ap mennenl pa vle wèl ou kwè Christie son pas patou son moun li wèl fin mouri men lap chèche tout kote poul wè sil te ka jwenn ti it men malerezman pèp la pa renmenl map gade yon bagay la kote ke lal fè lion koupel son kabann nan yon film. Men m pa konn kilè na na bon kilè na va sispann ba nou ti koupe anba dra blan nou ranse twòp ay nou tout gen foye teyat nap fè teyat nap fè toujou blan la baw koupe ba nou konyen an pou nou wè konyen an di se li pa la pou timoun a ba anba dra epi nou plen rad sou nou gwo bout jina ba nou epi fè kaka ou tande sa se ak but wap gade. Jan Christie pat vle wè Lion kou nan se Lion kap moute sou vant li kounya la kap grije bwal devanl Christie son fanm sal li ye Christie blaze tout moun epil sanwont on bon lè Christie ap fèl manje kaka li mèt son anmbègè non vyann moul yo met kaka yo brase ladann yo fon bon vyann sandwich pou li lap manjel paske Christie sanwont anpil. Lap fin jwol manke w degel al byen avèw e ou pa konn konbyen kaka Jenny bal manje map tann zen sa lap vini pandan ke kounya la lap jwe Fednaelle kite Fednaelle ta bal yon chans sèlman lap vin fè sanwont e m ta wè bagay konsa map vire do m men anvan m vire do m map di gade banm chans m fon ti gato pou li yon gato kaka mwen kap bay Christie manje kaka sil ta vin nan Fedlame. Èske nou konprann? Sa fè twazyèm moun. Katriyèm moun ankò mwen menm m wè ki ka gen ti padonab men k ap pèdi fanatik ki fè zen sa pete se Jenny Lwil. S pou ki sa m di Jenny Lwil? Jenny Lwil li kreye klan sa yo kont Fednaelle. Lè m ap pale avèk Jenny Lwil li gen Fednaelle sou kè l poutèt papa pitit li. Sa vle di zen medam sa yo. Menm lè ke yo ta vin nan pale pap janm dure. Paske Jenny rankinyè. Li kenbe Fednel sou kè. Li gen dwa pran pòz lap pale ak Fednel yo bon zanmi. Epi li gen pwazon li kapab bali pa anba. Senkyèm moun ankò. Kòm medya. Fednel pa ta nan an se avèl. Tout moun ap bal vag. Se dèmi ex. Antanke gason k moute la ki fè konnen ke yo fè maji dèyè l pou fè Fednel parèt kòm yon lougawou. Èske w wè tout dosye yo lage sou do Fednaelle? Lougawou, manman chat, krazèt fwaye. Anfen, se pa de, se pa de koze. Epi kou nan figi moun la, n ap vin mande lapè. Lapè a kiyès? Ak nanm sal sa yo? Pandan ke Fednel ap pase byen la otomatik. Frednel preske rive Hollywood. Kounya la, pou Fednel rive nan nivo Delage Sendomeng nan lòt peyi pou l fè ti afè li, li kite Ayiti ba nou, an nou vle Fednel tounen nan mizè ankò? Enben Fednel renmen mizè. Nou ta vle Fednel tounen ankò nan sèk nou ankò pou nou vin fèl parèt tankou kokorat. Fednel tounen nan sèk nou ankò la. Tit aktris li, li tou pèdi sa, yap pral relel kokorat. Pase gen kokorat nan sinema, kite yo nan kokorat yo. Pa fwe kòw anba yo. Mwen pale klè avè nou la. Ewa yans. Sizyèm moun ankò m pap dil rès a lanmen pèp. Paske fò pèp pale. Gen moun pa konnen ki te gen pwoblèm avèk e fednaelle. Se sa m wè pou kounye an m pale. Rès la gen dwa pèp la gen dwa. Lè sa gen dwa long toujou. Gade Konsèy map ba nou Aktris aktè Ret nan liy nou Nou chak fè ti afè pa nou Nou pa bezwen nan kole bounda avèk lòt ni nan tete lang non e nan tete lang avèk lòt Pase bagay sa mennen zen Sitou kote gen fanm Bon aktris yo menm Pa plis aktè yo aktris yo menm. Fè ti afè nou. Pase nan moman la fednel lage yon feyton la preske tout feyton an ke kou fo kob m tande lè 3 lè 3 valpa telman bagay la pa bon kounya la bagay la preske kraze gen diskisyon nan mitan yo nou pa konnen si Jenny gen diskisyon ak Christie nap tann jòj zen ap vin sou entènèt nap pale mwen kap vin detaye zen sa lè Christie ap vin jwe Jenny Queen mwen pou la pou bay live sa e map bay Christie entèvyou tou. Hein? So konnen pandan fèt dèy la ap byen pase la kounye l lan leng entènasyonal li pase feyton ap fèt sendomeng an nou vle rale mete l nan labou ankò enbyen fanatik yo nou pa renmen fednaelle vre se sa ka fèt mwen menm m ta wè bagay konsa m ap monte m ap trete fednaelle de sanwont m tou vire bounda m. Pasem pap vin non enèji la kote ke m kòmanse ap fèl pozitif pou n vin blazel pou n vin fèl sal li tap lèd anpil tout moun se Fednaelle m vin la m te gentan ap fè ti konparezon sa ki bon sa ki pa bon yo te gentan ap vin kote m te ye si se Fednaelle nou pa vle wè Di Fednel fèmen YouTube li, bay sinema vag ba epi lage l nan men nou. Paske Fednel bay pwoblèm, li vin ak feyton an, wap gade pou wè gen anpil feyton k kòmanse tonbe la. Yo menm ma premye Jenny Louis li fè konnen ke li pral fini pa l la 10 epizòd. Gen kaka vre! Anmweyy gade Brésil pral fèmen pal la 10 epizòd tèlman bagay li a pa bon Kounya la nou sòti nan zonbi nan tout kalite bèt Daprè janm wè bagay la kounya la m pa konn si se bon Vanpi an vin damou kounya vanpi ap pran lang nan solèy Nou mele wi Nou mele avèk Jenny Lwil kap ba nou de feyton tèt gridap san sans ki gen foli Hollywood. Gon e gag dim konsa ke e maye ba nou lot bagay tou men pa sa eske nou ka fè vanpi nou fè hulk nou fè ekstraterès nan don bagay se konbyen bèt ki konbyen bèt ki gen maye avèk nèg la la nan feyton lè twa bon m pa wè pou ki rezon Christie menm pale nan bagay la yo fè sa sa yo fè sa parèt trè lèd li menm sa sa manbo sa sa te manbo sa te pèdi. Ou zo poul map gade christi k fon foto ki gen foli hein ou ap gade christi ki di konsèl pa gen anpil laj tonnè boulem lè w gad figi christi lan karantèn li hein ou gen move ten christi gen dwa gen 2 zan daj men mi lè aji gen nan tout kòl nou al di nou al derespekte moun nan ou konprann nou pa konn menm m pa pal konsa men wè valè mi lè aji. Mph Christie gen nan kol. Ou wel vyey Humm Nou we zuzu a zol fin du Oh Franchman Ou met fe men 2 jou ou bay christie 40 ans Wap gade christie ap pale men le w we ko christie Ko christie ap du konsa ke Paske ou konnen ko a gen langaj li tou Wap gade body language christie Wap we kol di konsa mezanmi m fini a la vi a wi. M fini. Pa gen, gade, pa gen, pa gade, pa gen jenès menm non nan Christie. Pou m tande Christie, diaspora ap ba l lajan, de nèg la te wè, bon men m ta wè sa m pral peye kay pou li la, pou vakabon ap voye nan fenèt. A mon chè. Son derespektan total diaspora l m pa. M pa janm wè figi diaspora sa, se yon nèg serye. Nawèl. Kounye a pou Christie konte nan pami aktris. Sa Christie a atis li ye suzie m pa konn sal ye menm. Pase m wè lap mal pase la. Christie voye jel la nad marinad nada. Lal nan jenny lwil kaka voye pi red. Men kounye l fon ti bagay kon lal panse ke sa pral fè it. Oh Christie bay tout li menm nan sèn sa li fè alsye se wouyy ayy. Li vire ankò, al sis nan moudaw moun, li vire, al sis, al sis, al sis, al sis, hein. Video a poko menm gen yon milyon vyouz. Bon, sa Christie, Christie, sa w te anvi moutre moun yo la, kòmsi ou pran, ou pran nonm Fednaelle, m pa konprann, pale avè m, sa w te anvi? Saw ta vle moutre se ak wè la wè fanm lè yo diw konsa ke yo pa renmenw nèg yo joure nèg la manti tande lè fanm nan ap diw oh gad figi misye mpa vle wèl pou ou oh se nonm nou te bezwen pran la gad yon kaka mesye oh mpa vle wè relasyon sa mpa vle relasyon sa oh nèg lèd. Aah Hum Hum MM Fanm kap diw lèd la renmenl renmen w kounya m wè sa Christie ret anba dra se Wouyy papi Wouyy bèt forè Wouyy ban mwen ban mwen ban mwen ban mwen Wouyy siyay papi Wouloulouy papi Woleley papi Bon kote l fèmen 2 je l Se kòmsi ap pousel jibris la tout bon vrèman vre Ou banm konnen gen dwa gen bon koupe. Yo ka di l bon aktris. Men ki kaka n kapab fè nan etchèmay la. Sou tout jès sa yo kap di bon oh oh apa l konn ak oh l konn ak oh gade jan l fè bagay la tout bon. Oh rido a pa tout bon gade kòman l fè alsiyis la oh. Sa vle di Christie genlè ap batay pou aktris de lane.

Li rete. E tout sa ki te gen lè Tchèmay lan la. Eeeeey. Antoulèka mwen menm sa m kapab di nou nou menm nan Fedlame, poze san nou, ret nan ling nou, ret nan wòl nou. Fednè li menm pa kanpe travay toujou pote nouvote bay pèp la. Nan moman se Fednè li ye. Yo mèt te plenyen, yo mèt te pale, yo mèt te fè kaka, Fednè pa pwofesyonèl. Sa se nan w mouda w. Men nou renmen l konsa. Fednel pa pwofesyonèl, kite l konsa. Fednaelle sesi sela, nou pran l konsa. Fednel sesi sela patati patata, m pran l konsa. Bon men men m pran l konsa mwen menm. Pase mwen menm se nèg ki renmen love. Lè m pale a Fednel li an cheri m. Oh merci mon coeur, Ralph dous dous. Hein Kouman timoun nan ap baw respè konsa pou pa ta vin la mezanmi Se kòm se yon jèn timoun li lan katye l tèlman sivilize li tèlman respekte moun menm vakabon ap voye je sou li A paran se avèk pitit entèl non Se yon timoun ki byen elve wi paran se avèl Si yon bagay rive la vakabon gentan kanpe Moun deyò pap vin bal pwoblèm. Hein Mwen ka nan feu de l'armée konsa la yo banm respè map fè kob mwen Èske ou konprann Hein Ou gen Fednel la kap di w oh mwen Doudous merci beaucoup oh mezanmi Epa Jenny lwil sa tankou yon bèt bwa Hein Hein Mwen di kèt rete Konsè yon fanm pale Sa m pèdi la. Gon lè m rete m di sa m pèdi la m pa konprann kote m ye la. Lè sa Westerlie te Ralph number one Westerlie fè w vin anba live la tou pa fè sa chouchou pa gen pwoblèm avan w te konn vin la hein m sonje epòk m te konn vin la m ap fè live la m ap pale Westerlie se sèl kòk chante pa fè sa Westerlie tou menm amour hein menm amour menm zanmitay la pa gen pwoblèm kòm bagay la fèt sou Instagram m vin pale avè w sou Instagram pou m di w ke sa w ap di e e Lòt la pa pwofesyonèl de Fedel pa Pou ki rezon? Èske se paske l ret nan wòl li lap fè bèl bagay li pa nan fouk? Èske se paske l pa nan fouk? Oh li ta sipoze jwe avèk menm oh Pou l t vin jwe avèk menm pwazon vyolan sa yo nan monchè Li mèt pa pwofesyonèl Kite l ba lòt ti jèn yo chans ti jèn sendomeng yo M gon kouzin mwen la m pral voye l bay Fednaelle.

Respè li wale wale nèt. Mezanmi e bèl bagay. Gade jan map trip sou medam yo e bèl bagay. E tout moun ki te la yo pa la ankò nale nale nèt. Nale nèt. Ou konprann nale nèt. Nale pa vin anbarase. A men kouraj men men. M vin la se Fedel map sipòte m fini. Men m pa vin la. Map vin sipote makrel e makrel e fednaelle. Fenel al byen avek makrel li anko yap dil kaka m dezole pou li. Pase ti la gade ti la vil dousman la. Se kounya fednaelle aktris se kounya fednaelle atis tou. Yon moun kapab wè fednaelle yap bal respè. El gon promotè solid ki kanpe avèl la. Èske ou konprann? E nou pa vin bay makrèl love la non. Si Fedel antre nan fok medam yo ankò la, yo blazel sou entènèt la, li ka wèl. Men pou le moman, se Fednaelle nap bay love la konprann. E moun serye konprann. Yo bay ti moun nan tout non. Gade, gade sexy a vini. Emi, ti moun nan fè efò lontan. Ti moun konsa ou kenbe l la. Ou menm yon ti moun konsa ou kenbe l la. Se sipòte l nan sa l ap fè a. Fednaelle pa gen chans, m pa konnen. Fednaelle pa ka nan anay fè avèk ti brejè nan Ayiti ankò, pakèt bann ti malere. E konsa m wè l. Gen de nivo ou rive ou pa ka nan brejè nan ankò. Ou konprann? Ae tout moun sa e dèyè lyon e dèyè limyè yo vini nan ti lyon men kounye a fèstil sou fednaelle kounye a bezwen yon bon blan k renmen avè li èske w konprann yon bon dyaswa k ka ede l nan sa lap fè a èske w konprann lè w gen maturite w gen timoun sou men sou ponyèt ou ou pa ka pran nenpòt bredjenn. Lè yo paka okipe timoun pou wap vin bay lòt lèt. Wap bay 2 timoun tete pou wap bon vakabon tete ankò. Se pou nèg la gen lan menl pou l ede tou, e pa pou wap bal. Lè gen nèg ki vin anba w e pou limyè. Èske nou konprann? So e siksè m ta renmen w avanse plis yon lè nap gade Fedneel tou nan Netflix. Pase yo tou ap souzestime moun, oh e teyat lap fè yon pakèt bann lòbèy. Bon yon jou fò l avanse tou. Si Fednaelle jwenn yon bon production an a l'étranger ki vle travay avèl Trèn Fednaelle pap pran yon mwa non Valè moun ki pat menm te gen ide nan sinema tout bagay bezwen yon bon production ki pou fè yon bèl bagay avèl Pa gen afè bagay sesi sela e teyat lap fè M tou ta fè teyat m konn teyat yo Men ou wè ke liv la avanse ase chak kou m pote kritik yo Lòt jou la m gentan gon kritik m di kote son bagay la. Li l dizè gentan monte l di w konsa ke bon e pa fòt li men sak gen men sak gen men sak gen yo admèt ke gen erè paske konnen Ralph pral foure bouch li nan bagay la se te lontan yo pa tap di l non yo tap kite l pase konsa paske pa gen moun ki pou pale men kounye yo konnen pral foure bouch yo gentan di bon son an pa bon sa se moun ki respekte moun e moun ki respekte moun ki vle avanse nan sinema. Èske w konprann? An tou lè ka, e m ap pran de twa moun la pou m ale, pou m wè konbyen tan li ye la, se ke m pa ka rete anpil la, trante, m te fè trante e yn minit avè nou la. E tout sa m di w la se verite. M zafè k gade yon moun ki fache, tout sa m di w la se pa bagay mal kay moun m chèche, se tout pase nan Instagram. So 5 moun sa yo m sot site nan w la, Fed Naël paka sipoze nan rebi a yo paske lap pèdi anpil fanatik, twòp fanatik gentan kriye, twòp fanatik gentan joure, twòp fanatik gentan ap sipòte, nou pran kou, nou pran twòp kou nan figi nou lè nou tap sipòte Lion, Lion fout nou kout pik nan do. Epi kounye pou ta tounen byen ankò, Christie fin di twòp kaka poun tounen byen avèl ankò. Ebyen. E di karyè e Fedner li menm. Se pran lage l nan latrin. Pa gen yon seli yon favèl. Nan yon chè. E bon bon pran de twa moun la mwen. So nan fè sa la rapid la pou nou ale m pa prete. Sa k moute moute. Alo, alo, alo, alo.
Bonswa, Ralph. Bonswa, bonswa, bonswa, bonswa, bonswa, bonswa.
Yeah, mwen m tande, m tande tout sa ko di yo, e m aksepte a sa ko di an. E m m bo sa kom garanti vreman. Si gen male, Fednaelle tounen nan klik a moun sa yo anko. Fednaelle ap pedi 3 ka fanatik. Fednaelle pa ka tounen nan moun sa yo anko. Se wè yo komanse wè yo pedi popilarite. Mwen menm sa. Exactement.
Mwen menm son fanatik depi l ta retounen nan moun sa ankò map kite. Non, gen de seri de M pa la ankò. respecto ou pran ou pap pran yo 2 fwa. Mhm.
Wi. Gon kalòt ou te pran non figi t jan jan key te di a, ou pa chire paj la n, ou pa chi e pa paj la w chanje non chire liv la. Gen kote w sot ou pa tounen rantre la ankò. E kisa moun sa yo ka ofri Fednaelle? Yo pa ka ofri l anyen, sa yo ka ofri l se Yo pa yo pa ka ofri l anyen. Okontrè, zen, moun vin sa yo joure. se livyè y ap vin Exactement gen moun ki fin mouri yo bezwen pou fenay releve yo ankò gan bon an egzanp bon men westerlie wi ozi ap fè konnen ke fednaelle pa profesyonèl bon westerlie si yo tap chache moun ki pa profesyonèl yo pa pran w konnen yo pa tap pran lòt moun ankò wal anba fedna fedna baw popilarite Si w te ka gen 2 kèlè pou w ta desizyon sa.
Eske li te byen ak Fednaelle komsi al lakay lòt bagay sa yo? Bon m pat konn si l te konn al lakay Fednaelle non men l te vin antre anba Fednaelle ap achte figi Fednaelle Alò silvouplè al nan vini m bezwen fè yon emisyon avè w bagay sa yo epi Fedna vin ba l emisyon e depi lè sa Fed e resèl li gen moun k ap fè l. Wè si l te pwofesyonèl li pa tap ba ou l. Exactement nan lap achte figi fedna ap niche pye fedna pou fedna al bal on entèvyou epi fedna bal entèvyou a depi lè sa fanatik yo abòne avèl fanatik yo gade bagay li on sèl kou l vin rete Mwen menm li vin map di nou sa map di nou sa fedna menm si wè nou ta fè kou sanwont sa la map joure nou. Wi ak rezon. Wap gen rezon, wap gen rezon, wap gen rezon. Si m ta wè nou menm fed la, pou e fò nou fè la pou nou vwe di, pou nou vwe fed la el moun. E mwen menm valè e fò m fè, pou m ta wè. Nou tou de nan kò sa yon moun sa pou mwen menm tou la vi menm.
Nou bezwen ou rat pa fè move san, pa fè move san, pa fè move san. Sa vek se mamo. Pase, nou pa ka rive nan faz sa la pou nou fè bak.
Wi. Pa gen fè bak.
Depi banm di yon bagay Ralph. Roody Roodboy avèk Rutshelle te ansanm wi. Rutshelle di yo mèt ap ofri li yon milyon li pa p monte stage ansanm avèk Rutshelle non. Li pa pwofesyonèl. Exactement.
Gade Rutshelle non. Premye fwa m rankinyè pase l. Men gen pafwa gen moun k ap di w fi sa twò rankinyè. But se respè a. Gen de seri de respecto moun. Respè li fè, respè li fè. Ou pa ka tap sal non yon moun pou moun sa tounen nan fif ou ankò. Ou chè mwen men pou tèt sa, li fè respè l. Exactement, ou met kom, ou met sou dek ou pou em avek ou tchel la, ou met pale bien de li depi jodi arive nan demen matin. Li pa pete nan koton bo santi, li pa pale pou pou li pa li pa pin di ou anyen. Se konsa m vle pou Fednael ye. M pa vle pou l reponn yo. Bon, Fednael konsa wi chéri. L'autre jour m'a fait m'a fait analyse ça, m'a dit ki sang Fednael gen nan sang oui. Fedna poko janm monte pou li pale mal ansanm avèk yon moun ki fè yon vye kòmantè sou li non. Konsa li sipoze ye. Restè li menm kap mache di bon. Fedna pa gen tan pou moun kap pale li mal non. Ekzakteman.
Bon restè li ou pa al pran ou pa al pran jenny queen. Ou pa al pran strong figi di. Ou pa al pran kritiki. Ou kwè ou kwè ou kwè te pran. Tande tande ou kwè mwen restè li te byen avèk jenny queen. Li byen avèk li. Pou sa l pa fè yon bagay avè l? Egzakteman.
L ap vin. E men e sa m ta di tou. Kon wè l bezwen li wè popilarite l mouri l al site non manman l. Tan yo sede de manman yo Fednaelle. M poko wè yon bagay konsa. Aprè de jodi an la. Aprè de jodi an la li mèt te moute pale nou pa sipoze fè live pale de li kite l mouri. Egzakteman. Papa reveye. Wi.
Nou la pou 2080. Kite l mouri.
E konsa l ye, depi w wè l li wè pa gen moun ki sou bò l, nou menm menm nou pi mal n al fè, n al fè, n al reveye l kote l mouri an. Non, pa okipe l. Tan l sou moun wi l ap vin di konsa, o, enben w pa pale a entèl, w pa fè fim a entèl, enben w a vin fè l fè l. Kòman pou l pa fè l fè l? Gade, m pa renmen konnen se Fednèl se pitit yo oubyen m pa konnen se manman Fednèl. Pa okipe l non. Kòman pou Fednèl fè fim a entèl la? Pale avè m. De kiyès l ap pale? Fim a kiyès? Epitou ki moun ki met moun sa yo sou moun? E pa Fednaelle ki mete yo sou moun? Lò pa la.
E kòman l te gen moun ki te konnen Westerlie? Exactement. Pa gen moun ki te konnen Westerlie sa non. Gon bagay ou di la m pat tande l. Ou di se pou l fè film avèk kiyès? Ak kiyès pou l fè film nan la? Kiyès pou l fè film? Oh Christie li ekri oh Mwen m pa wè moun yo.
Mwen m chèche m pa wè non. Ou pa fè bay av, ou pa fè, ou pa al fè sinema avèk Christie, ou pa fè avèk Lion. Ou di oh oh. Wi konsa l ekri tout li bagay la la ou poste l. Fednaelle tap tou fini sou nèt la. Tap tou mouri, tap tou mouri lan tere. Mwen mwen on fanatik malad m ye. Mwen fednal tap pedi man la agan mwen men nan. Tuye Jenny sou net la.
Jenny mouri, antere li poko antere. Ake ake lè 3, lè 3 pete, lè 3 se si ta ou mwen kou.
Wi, fedna genlè se manman yo chak jou. Non fedna gou nan bouch yo. M pa ka konprann kon sa. On fèd nan anmè do. Si yo pa lome non fèd nan, yo pa pa ka pèse. Nou pa inyore sa non. Nou pa inyore kon moun lome non fèd nan. Se limyè ya. Nou sipoze lome non yi. M pa gen problem pou moun lome non l. Mwen jiska mèt nan m santi m fyè. Dèm m monte sou nèt la on jou m pa yo pale de fèd m gen problem. Mè pou yo pale de li.
Lap vin fè konnen. Konya jis moun yo tap chache moun ki pa profesyonel se ou menm nou tal pran.

Sa lap vin fè la? Wi Westerlie fè konnen Phenaëlle pa pwofesyonèl, konbyen jou e live Christie avèk Milova a te pase, li anba live tou 2 lap voye pwen, lap chofe bagay. Kisa sa ye, e pa mank de pwofesyonalism jan yo dil la li ye? Tande, tout moun ki pa byen avèk moun sa yo pase nan YouTube pral banm abone, e sa l ye?
Wi. Pase ke se pou m koman, gade, pou m montre m gen santiman se pou m komanse dezabone avè yo. Exactement. Bon mwen menm pat janm ou konnen mwen menm se mwen menm son moun ki konsa mwen menm e pa paske m fanatik Fednaelle pou Fednaelle al di m al abòne avèk yon moun m fèl e si m renmen moun nan m al gade Westerlie se lèl te fè e bagay avèk Fedna a m pat janm dayè m pat janm abòne sou sou YouTube channel li e lè sa e lè sa m te tou abòne avèl tou mwen menm pat janm pat janm bal bagay sa e e mwen menm son moun konsa Son menm si m fanatik yon moun ou di m al abone fò m renmen w tout bon. M pa pral fè l pou moun nan. M konn wè gen moun, oh Fed, m pa renmen moun nan se vre but poutèt ou men no, m pa nan bagay konsa. Mwen menm pat janm fè l pou respè li. M pat janm abone sou YouTube channel li, ni m pat janm follow l sou okenn social media. Se lè m wè li pran twòp kalòt, li pran twòp desepsyon kounye a lè li voye m abone m pa al ankò. Se yon moun m te abone avè l se dènye an. Epi lè l vin voye tenten an m pa janm al gade l ankò.

Ravlours. Mwen wè medam sa yo, si Fednaelle, mwen wè medam sa yo, si Fednaelle antre anba yo, Fednaelle deja fini. Fednaelle ap fini paske medam sa yo, wè yo annik nan pye yo. Gen anpil kap mande Fednaelle padon pou yo ka fini ak Fednaelle. E sa ki ap mande Fedna padon. Mwen menm. Bat je Dany a pyès moun men fina gen limit poul k kanpe avèk moun sinema menm li anpil pa dwe gen limit tankou sè li si fi sa pa met mekòp ou menm wap ka wèl non.
Wi ou gèlè pa gen sinyal non paske lap koupe la. M gen sinyal wi.
Ou sou wifi retire wifi la pou wè petèt. But wap kole.
Mwen e tchoukou sa. Ki ja fed nel antre anba. Ou mta do ya wi. Yen mta do ya.
Ki ja fed nel antre anba moun sa yo anko. Pase gen pil la do kap mande fed nel padon. Se piye joe. Yo fin antre anba jenny fe yo. Yo ben bal. Wi.

Nou bizi kounye a, nou kite nou, nou pa nou pa nan moun sa yo. Moun sa yo mouri yo antere pou nou. Westel ou fek komanse kriye. Tankou tankou fi sa mwen lèl nan lari pòtoprens se pa anba yon fo mouda konbyen konan nan moudal la piga e e se denyèl al reveyel pase sa gentan mouri deja. Si se pa make up fi sa pa ka mache sou moun. Sa pou le ou fè li ya.
Vye.
Non.
Kon wèl bezwen li be kèk kèk e kon mwen men kon wèl te ekri konsa kòl pou wèl te di konsa ke li gen entèvyou a moun e sa la mache fè la mache pou zen ka gaye paske l wèl pa gen vyouz li pa lage yo pou moun ka al gade sou l ap chache tagèt

E ni li menm ni Lyon mwen kon rete ap voye pwen dekwa pou yo wè sa yo pral fè pa ok. Non, kòm yo te kòmanse joure nou tèt flit, tèt sesi, nou korije kounya, nou pa ale anba pòs moun ankò non, nou rete lakay nou.
Wi, mwen moun sa m pa menm konn si yo la menm, m pa menm gade yo menm.
Nou pa kapab, 395 moun pou yo fè nan live.

Depi pa fèt nan el li pa bon. Li pa bon.
An tou lè ka rad, m pa kon kon pou nou tou mèsi menm pou sipò ou, e kritik ou yo fè nan avanse tou. Ou bè yo koman sa, pa bè zè pa do nan men pyès moun.
Ou bè yo koman sa, pa bè zè pa do nan men pyès moun.
Non, piga pran padon nan pyès moun. Depi malfektè bezwen manje, ou vin mande Nou pa nou lan bay padon. konsa. Mhm.
Isha son jan antre anba vant ou. Jan Ralph tap di talè a e vre ou pat wè lè lè Ralph te nan nan kan Jenny Lule la li te pi pi moun ki te pwofesyonèl Jenny Lule.

Depi wap fè moun la Ya, ba se tout sa moun nan fèl sakrifye l pou l fèl. Wi.
So, banm te yo, gen mwen mwen gen 2 3 moun kre la. Kès kap desann la m ka pran lòt moun. Ok, banm des Banm desann, pran Ou lòt mèt voye m moun. ale. Mwen desann.
Ban ban mwen gen 3 moun la ki voye mande. Pase, si yo la Mhm. tèt tan liye m pa pretan anpil chak Yeah, yeah, banm ale.

Alo Alo map tande w e map tande w.
Wi m t manba manba m di w manba live la map tande tout sa w ap di yo tout sa w di yo e la verite Fedna depi fedna tounen nan sèk moun sa yo la l tou tonbe wi Ralph pa gen deba sou sa w di a tout sa w di yo e la verite bon mwen m wè mwen m son fanatik malad mwen e depi fedna tounen nan sèk moun sa yo di a la mwen menm m tou gade m tou bay vag m retire m nan fedna nèt. Bon premye premye moun ki prale se mwen. M pa konn kès kap swiv mwen. Depi an lagan male. Bon westerlie kap vin di konsa fedna pa profesyonèl la e li menm li profesyonèl westerlie genlè bliye ki valè chyen l fè nan pye fedna fedna pat menm vle al nan cho westerlie a menm e mayle wi ki te fòse fedna al nan cho westerlie a pou l te ka ba westerlie viziblite jounen jodi a la men westerlie kanpe kont fedna fè tout bagay kounye a pou m tè fedna ta tounen nan jwe ni ak lion ni a westerlie ni ak bon christie a menm mwen menm

Ah madam brezil la la madam brezil la la.
Eyy eh sou banm bay avi pam sou pa sou la eh pòs westerlie fè a westerlie ap di konsa feyton an pa gen li pa gen son li pa gen imaj westerlie avèg li soud jan feyton sa Tantantan men ki feyton sa pa gen ki feyton li ye ki feyton. E sa l di wi. E sa l di wi lè konsekan di mensonj. Lè konsekan di mensonj. Men l fè youn lan èske li pral late pi bon ke sa. Bon sa wè sè li te fè. Bagay l ap kopye sou moun bagay on moun fin pase bagay ki te pase ant aktris li mete li re bagay yo sou chanèl li a sa se feyton l t ap fè. Kounye ou konprann li di yo feyton pa gen son pa gen imaj. O mwen m pa gen pwoblèm fedna banm di w. Mwen menm se fanatik fed, m se fanatik Bagay fed. fed nan lè pa Lè gen kè fed pa fed gen ras kontan, renmen nou renmen l konsa kitel nan kitel pou ya, nou renmen konsa. Lè lè lè kè fed kontan, kè nou kontan. Lè fed tris, nou tris. that's it Ok, mwen m pa gen pwob, nou pa gen pwoblèm pou fednel ta jwe ak kelkelanswa moun yè, sèl sèl epa pou epa pou 200 dola ni 300 dola. pou l ta rive lwen kote kòmsi kote tout moun pat espere l panse l tap rive la e la ok si se la ok tout moun tout je wè tout bagay men afè pou moun nan pou 200 dola 300 dola fednaelle pral jwe a jamè fednaelle pa pou kòl fednaelle pa sou reskonsablite l senpleman ou konprann ap mande pou jenny queen m pa gen pwoblèm pou fednaelle ta jwe ak kèlkelanswa atis non lè yo gon pwoblèm lè yo lè Lè tou atis yo gen pwoblèm, ok nou gon pwoblèm nou pa ka kontinye tout moun ret nan yo menm, moute sou entènèt fè zen, tire pwen, fè sesi fè sela, sa sa pa sanble nou pou nou gen tèt ansanm. Talè lè fini tou li te mande yo pou MK e Wilmix dakò pou yo pou yo kolabore, bon MK ta fon feyton a Wilmix li kanpe, sak fèl kanpe? Ah fò nou fò nou pa ekoute Westerlie, Westerlie se 9 k e e e Fedna yo lwe a.

Bon westerlie ap pale de son de imaj bon feyton li tap fè a li gen son li gen imaj epil kanpel li menm. Westerlie pa tap fè feyton mezanmi Westerlie pa tap fè feyton Westerlie tap tap pran bagay sou atis limyè sou atis yo poul fè tenten.

Mwen m gentan mete l montan. Depi lèm tande Westerlie di, depi lèm tande Westerlie di pa gen son pa gen imaj la mwen men esak fèm al konekte l la pou Westerlie ka wè. Li pa gen televizyon
Li pa gen televizyon lakay li pou l ka wè djaz la. Ou pa tande Westerlie ap di Fedna pa pwofesyonèl. Western profesyonèl ap rechèch li ye. Ey nou konnen nou konnen ey talè banm diw yon bagay nou Nathou ou konnen tout sa yo fè yo gen dwa yo gen dwa wè tout sa yo fè yo paka yo paka tout sa yo fè yo paka jwenn Fedna yo bezwen yo bezwen mete yo ansanm. Nou pa di li kòmè. Nou pa di li. Bon wè wè sè li. Raz.
Wè sè li fèk pou ane la pale. Li di fedna pa profesyonèl. Li di fedna pa se si pa se la. Fedna pa pete non ti koton ba wè sè li santi. Sa kwe sè li ya.
Wè sè li wè sè li ya.
Ou konnen li yon wifti mèt la. Li bezwen fedna leve l. Ou konnen jodi a e premye novanm. Li bezwen fedna Lè leve plis lap ret la nan tou li ye. Lè medam yo Lè medam yo tap joure a Lè milova lè christie tap di betiz la chak li vin pran anba anba anba chak li vin anba live milova li di milova men sa christie di chak lal anba ka christie li di men sa milova fè kòm son moun m dodo di ke son mèdjò yo sa sou ta ba yo konsèy wè di w ta di yo non piga w fè la ou konn nimewo telefòn yo pou ta ekri yo di yo non epou w ta pran zen men sa entèl di Pou pote bali ou sa tou Rosalia e trop enpòtans nou bali ou nou bal trop enpòtans Rosalia pa merite sa. Men kòman m gade konsekans nan mensonj wi.
Ralph gen moun ou pa di toujou gen moun ou pa di si fedna jwe avè yo toujou lap tonbe tou ou bliye widiana ou bliye widiana ou bliye milova menm si e manadjè milova ou bliye milova ou bliye widiana ou bliye de moun sa yo. Banm bese son an.

Wi milova li menm, milova nou pa tèlman kondane la san pou san, men milova fòl pran ti frap tou, ou wè lè fòl pranl pase fòl respekte fanatik. Non milova kòmsi li gen pwoblèm, li gen pwoblèm a fednaelle sa ka rive yo te bezwen antre anba anba Jenny Queen yo fon yo fon fason pou yo antre men kòmsi pa gon tèlman gran pwoblèm pase sa ou konprann, men moun sa yo sa k rele Christie. Menm Djana Nova joure fanatik yo wi Christy bagay Widiana moun sa yo humm.
Christy a pa nan afè moun menm pa pale de sa menm sa mouri nèt li menm sa pa nan afè moun menm a mouri nèt Christy a pa moun menm.
Bon bon bon Mwen wè sè Jean tap fon feyton l kanpe e sa fèl kanpe li pa atis vre e atis de lane a tap ba yo pwoblèm ane a pral fini yo pa yo pa pale pou ti kè tande yo ane a pral fini wi e pou yo leve pye yo e pou yo leve pye yo pou ti kè ka ba yo l. Bel bagay mwen premye janvye yo mete baw fèt nan elak sou zelane anko.
Bel bagay ou we kiyes li ye kiyes li ye Annie kiyes li ye la kiyes li ye Titi gen babay fed nan aktris de lane la pitit anmwee on
Bon travay pandan ane a Men si ou wè tike pa bay Fedna aktris de lane E Tania li ye wi Pa gen deba sou sa non Ou wè pa bay Fedna l e Tania li ye Pa gen deba sou sa
Tania
Paske e de sel aktris sa yo k travay pou ane a wi de sel grenn aktris sa yo fedna Bon ou tania. betize Ou betize si fedna et ap bagay ti medam li travay avè yo aka pran yo t sou yo la. Ah ti medam mesye dam sendomeng sa yo pa jwe vre non mwen menm mwen mwen mwen menm map gade brens mwen wè brens preske sanble a iber wi kite jwe nan fim barikad la. Barikad la sa ti patnè te jwe avèk Fabienne Cola nan film film ki rele barikad la m wè Brens ap byen Li pase jwe byen menn Li a jwe mwen tou byen Li mesye ouvè dam yo sou ap mwen byen pase byen byen byen Ya pase. yo yo lè fini tou kont sa mwen renmen avè avèk medam sendomeng yo e e ff sendomeng yo yo tout kòmsi ou wè yo vle rive Wè yap bay mimi, wè bebe tap bay mimi pou yal gade feyton an, tout vle rive, yo vle avanse ak tout fòs, yo pa rayi deske fednel vle avanse a non, wè tout vle rive, tout vle, yo pran fednel kòm yon diva, kòm yon queen pou yo, tèlman yo vle avanse. Wi mesye dam sendomeng yo vreman fokis. Mwen rejwenn mwen nan team FSA mwen rejwenn mwen.

Yeah lè fini ou wè kòmsi gen moun kòmsi ki ki ale nan feyton pou moun ka men gen ki ou wè yo vle avanse yo vle rive yo vle yon lòt moun ou wè sa kòmsi yo travay pou sa men gen kòmsi e pou yo moun ka wè yo atiz men se pa yon bagay yo renmen yo pran a tout a kè ou konprann gen ki vle rive m renmen team FF sendomeng nan men map mande pou fed kontinye travay pa gade dèyè. Travay avanse. Wè koun ya.
Lè yo ta dè raf pou yo pou te vin joure fed la, yo pa janm di raf ta e kraze sinema non. Men o moman lap sipote fed la, la tout di lap kraze sinema. Ebe fed la yo pa vle wè cheri. Ou pa konnen lè yo pa depi yo pa vle wè moun yo bal. chay li paka pote yo baw panye pou al nan dlo e fedna yo pa vle wè. Wi e mete nou an e mete nou an yo pa vle wè. Mwen m ta renmen pou Ralph pa tande poul pa wè lap pouse diva al kanpe avèk diva lap bal bakòp li poul kanpe avèl poul pa okipe ankenn moun kap di vye bagay de sa yap di a poul ka pou l pa bay Fed vag paske lè w lè w se yon atis ou sipoze gen medya tankou ou wè Fed gen anpil medya ki kanpe avè l wi tankou Planet Info e e e Diwens Promo Kechou e Deri TV Doudoune Blake Chaine Lovely Love men kounye a nou vin gen gwo pote Nou vin gen gwo poto gason sa ki kanpe avè nou ki se Ralph malgre malgre jan yo te bal pawòl de li nan poto an a men se jan yo te bal pawòl de Diva ou konprann jan yo te pran Diva yo te mete devan yo te fèl wè Diva a son bèt nwa li ye lèl vin gadel wè sa yo di a se manti ou pa wè se lal kanpe li wè sa yo dil de Diva e pa sa. Ou pa wè lè grimèl la ou pa wè lè grimèl la tale nan cho lè te gen pil Pil show rap tap rele ou pral te di m konnen m konnen pat janm renmenm vre wi Ralph m konnen ou pat janm renmenm se epa mwen te konn sipote lontan Ralph se Fedna li te konn bay back up nan Facebook la ou pral te di sa wi li te di sa.
Yo te vin achtel poul te ka poul te ka podyab poul te ka vin joure Diva kounya yo plen la manti m sonje Ralph tap pase yon bagay sou Facebook lè entèvyou Lion an